E nou di Bondye beni avèk tout frè, avèk tout sè, ak tout moun ki fè pati peyi Wa ki nan syèl la. Moman sa nou pwofite okazyon pou nou salye tout moun, tout frè, tout sè nou k ap gen mwayen, k ap ap tande nou. Nou gen yon sijè pou ou ki se viv yon lòt vi tou nèf nan Jezi Kris. Sa k fè nou di w viv yon lòt vi tou nèf nan Jezi Kris, se paske nan lemonn gen yon vout ap mennen, men lè w vin asepte Jezi, Ebyen, li vin mande nou yon lòt vi ankò, menm si nou poko kite tè sa, dapre Jan 17, vèsè 14 a kontinye, li di, li pa mande pou yo retire nou nan lemond, men, li mande Papa a pou li pwoteje nou nan lemond. Menm jan lemond pa t renmen Kris, li pap ka renmen nou tou. Ebyen, pa bliye, mwen menm ansanm avèk ou se nan lemond nou te sòti, nou te sòti nan aksyon lemond, nou t ap fè tout bagay ki te ka fè nou wont, Tout bagay ki pa t rete Bondye byen. Ebyen m kapab di w kounye a nou vin asèpte Jezi, ebyen se sa fè ke lapawòldedye di, e nou gen de grenn vèsè prensipal pou ou, se nan 2 Korentyen 5 vèsè 17, E lapawòl de Dye pran pou l di, Mwen menm avèk ou, pa bliye, ki te dan lemonn, ki t ap fè tout bagay ki pa t nan volonte Bondye, ki pa t rete Bondye byen. Ebyen, Kris vin pran nou kounye a nan vye bagay sa yo a. Pa bliye, lè yo te rele nou dan lemonn, yo te di, Vin jwenn mwen, nan Matye 11, vèsè 28 a 29, 30, Vin jwenn mwen nou tout ki fatige anba chaj. Anba ki chaj nou te ye? Se anba chaj peche, pale moun mal, hein, touye moun, lanbisyon, mennen nenpòt vi, malfektè, teyoris, hein, pwostitiye, emo, omosoksyèl, madivin, tout sòt de vi sa yo a, se la Dye te pran nou, epi tou Dye rele nou, ebyen kounye a dèske Dye rele nou, e pandan nou chita nou vini. Epi lapawòl de Dye di selon 2 Timote 3 vèsè 16, Tout sa ki ekri nan liv la, se nan Lespri Bondye yo sòti. Y ap sèvi pou moutre nou verite a, paske nou te deyò a nou konn verite, l ap konbat moun k ap fè fot, paske lè nou te nan lemonn nou t ap fè fot, L ap konbat moun k ap fè erè adikye, e pou al korije erè nou yo, e li bay montre nou kòman pou nou viv dwat devan bon, devan Bondye. Ebyen, dèske lè nou vini, nou vin tande lapawòl de Dye antanke kretyen, ebyen lavi nou vin chan, chanje. Selon 2 Korentyen 5, 17, si yon moun ap viv nan Kris la, li vin yon lòt moun. Bagay lontan yo disparèt, se lòt bagay nèf ki pran plas yo kounye a. Wè, enben sa fè ke apòtre Pòl pran pou l di nou, si yon moun ap viv nan Kris la kounye a, pa bliye m di w ki jan de moun ou te lontan. E pa vre? Byen petèt, tankou mwen menm, m kapab te yon vakabon lè Kris te rele m. E ou menm, ou ki dwa on jèn fi, ou te konn nan bal, ou te nan disko, ou te nan otèl a dwat a goch, de menm jan on jèn gason, de menm jan yon mesye marye, yon madan marye, men petèt nou te gen yon zam nan men nou ilegal, nou te kapab gen yon zam ki ilegal nan men nou, pou nou ta fè tout sa ki pat bon, Moun te ka pè nou nan katye kote nou te ye a, nou te kapab yon malfektè, nou te ka konn tann poud pou moun, nou te ka ap voye zonbi sou moun, nou kapab te yon bòkò, nou te kapab te yon manbo, e konsa tou nou te kapab yon teyoris tou. Men kounye a kriz vin pran nou, kounye a nou vin yon lòt moun. Men, ki rezon k ka fè nou vin yon lòt moun? Annou fè kout pye ankò gade selon Galat 2, vèsè 20, kote apot Pòl di, Se sa k fè, se pa mwen, se sa k fè, se pa mwen k ap viv ankò, se Kris la k ap viv nan mwen. Lavi m ap mennen nan kò m kounye a, m ap viv li tankou, m ap viv li nan konfyans Mwen gen Nan pitit Bondye a ki te renmen m si tèlman li te rive mouri pou mwen. Ebyen, apot Pòl di, nan tan lontan, nou konn sa li te ye, li se te yon brigan, li se te yonn ki te konn maltrete legliz la, nou konn istwa li, li te rele Sòl. Men Kònèl di l pap ka fè jan de bagay sa yo kounye a, paske se Kris k ap mennen l. Paske lè se Kris k ap mennen w, lè se Kris k ap mennen m, gen de bagay nou pap ka fè ankò. Paske nou pap viv selon nou menm, ebyen selon jan 14 vèsè 26, Kris di, M ap voye yon lòt moun ki pou ankouraje nou. Moun sa a, se Sentespri, li va kondi nou nan tout verite. Paske lè mwen menm avè ou nou kite Sentespri kondi nou, li se yon jij. Paske lè nou pral fè sa ki pa bon, sa nou konn fè yo, epitou Sentespri a di non, lachè di wi, men Sentespri di non. Epi kounye a yo kapab wè moun nou te ye lontan vre, nou vin chanje. Men gen anpil moun ki legliz men jounen jodia ou pa janm wè fi yo chanje paske nou te konn mete grèf, nou te konn mete alonj, nou te konn douko cheve m, nou te konn pentire kò m, nou te konn sa di ke pentire dwèt mwen, nou te konn chanje pom men konnya lèm vin aksepte jezi m pa moun sa yo ankò hein menm jan apòte pòl ap di nan timote se pou nou senp se pou nou senp epi se sak fè ke si wap viv nan kris la konnya ou dwe demontre ou se yon kretyen paske konnya se pa ou kap kondi tèt ou ankò paske sentespri Se li menm ki la kòm pwofesè nou, k ap dikte nou, kòm gid nou. Annou gade Galat 5, vèsè 24 a 25. Li di, Moun ki moun Jezikri fè kò yo mouri ansanm ak tout egzijans li yo, ak tout lanvi li yo. Wè? Se ke lè m te nan lemonn, kò m te konn mennen m. Kò m te di m fè sa m vle. Kò m te di m rayi w, m te rayi w. Kò m te di m ba w kout kouto, m te ka ba w li. Hein? Kò m te ka di m konsa menm ke m ap ri avè w, vire avè w an ipokrit. Epoutan mwen ka pale mal ou. Epitou m vin wè w, epoutou kiyès ki t ap fòse w? Mwen ki t ap fè w. Ou gen lajan la, kiyès ki pral pran nan men w? Se mwen ki pral pran l. Epoutan m ansanm avè w, m ap manje avè w. Ebyen, ou te yon jèn fi tout moun te pè w nan zòn nan paske w t ap retire mari moun. Ou menm tou jèn gason, ou kapab te konn pran madanm moun. Ou menm tou madan marye, ou kapab te yon moun konsa, mouche marye. Men kounye a m vin jwenn Kris, ebyen kounye a m fè kò a mouri avèk tout egzijans li yo. Annou gade toujou Galat 5 vèsè 25, Se Lespri Bondye a ki ban nou lavi. Se pou n kite li dirije nou nan tout bagay. Ou wè? Moun ki pral nan syèl yo, moun ki kretyen yo, yo pap kite lachè mennen yo ankò, men kounye a se Sentespri de Dye, se li k ap mennen yo. Eben, se sa fè ke mwen menm ansanm avèk ou, nou dwe kite Sentespri de Dye mennen nou. Paske si se pa sa, nou pap ka wè peyi wa ki nan syèl la. Paske peyi wa ki nan syèl la, se moun ki dakò, ki rete anba enstriksyon lapawòl de Dye. Se moun ki renonse a pwòp tèt li. Ou pa konn sa yo di renonse? Lè yo di w renonse, ou pa mèt tèt ou ankò. Ou remèt tèt ou. Kounye a, ou pa esklav peche ankò, men ou vin esklav Kris la. Yon esklav pa gen volonte, li pa gen desizyon. Epi dèske ou vin fè esklav Kris la, se lapawòl de Dye k ap pral di ou men sa ou vle, men sa ou pa vle. Ebyen, se sa fè ke lapawòl de Dye di, pou nou ale, dapre 1 Pyè 4 vèsè 17, ata moun k ap mache dwat yo, p ap fas sove a, p ap fasil pou yo. Alewè moun k ap pratike lepeche, moun ki pa vle kwè nan Bondye. Ebyen, e sa fè ke mwen menm avè w jounen jodi a, nou dwe kite Sentespri de Dye dirije lavi nou, ou menm ki te di wi ou dakò pou asepte Jezi, ou menm ki te ki di wi ou dakò pou fè fanmiy Kris la, ebyen, ou pa mèt tèt ou ankò. E gen ti bout jip ou pap ka mete ankò, e e gen rad dekòlte, ti soutyen moute, bay cho tete, ou pap ka bay bagay sa yo ankò. E se menm jan de menm jan pou gason an tou, gwa ti patalon iskini ou pap ka mete yo ankò. Sa di wap gonfle devan, tout bagay sa fè ba moun andikap ap atire lòt fi sou ou, ou pa gen dwa fè jan de bagay sa yo ankò, paske nou se kretyen, gen kote nou te konn antre nou pap ka antre la ankò paske Sentespri pap dakò, paske nan Galat 5 vèsè 16 li di nou konsa ke wi, li di se poutèt sa, Men sa m ap di nou, Kite lespri Bondye dirije lavi nou. Pa obeyi ak egzijans kò a. Kò a gen egzijans ki pa dakò ak egzijans lespri a, Bondye a. Konsa tou, lespri Bondye a gen egzijans ki pa dakò avèk egzijans kò a, se de bagay ki pa mache ansanm menm. Se sa k fè nou pa kapab fè sa nou vle. Ou wè? M kapab di w, si w gen yon moun w ap viv avè l nan yon kay, Moun sa pa dakò avèw ou ka kite kay la ou ka nan yon zòn ou ka kite zòn nan men pa bliye lespri de Dye avèk lachè yo abite menm kote men pa bliye yo pa zan yo pa zanmi gen moman ou ka di wap vin legliz la la epi tou kòw a di gon kò kraze televizyon vle gade li vle di li grangou men pa bliye Ou sot manje sevre manje ou manje pandan wap travay sou tè sa se pou kò a pa bliye nanm nou son sèl bagay ki ka geri son sèl bagay ki ka nouri se la pawòl de la pawòl de Dye men pa bliye kò nou kap fè nou fè tout sa li vle kò nou ki pa vle kite nou obeyi Bondye pa bliye kò nou pa pral ni nan syèl li pa pral ni nan paradi paske kò a e fèt nan la pousyè E l ap rete nan pousyè a. Epi, m kapab di w, se yon moun ki fè ladesant lakay ou, epitou li fè yon kredi nan zòn nan sou non avèk papye w san ke w pa konnen, epi li vire l ale. Epitou, men moun nan te gentan pran papye w, li remèt li yon kote, li fè yon kredi. Ebyen, ou menm ki pa gen lajan pou w peye. Ebyen, e sa fè n kapab di w kò a se konsa l ye epito moun lan ale. Ebyen, gen yon lè k ap rive lachè ap di w degaje w, ou menm ki te pito plezi, ki te pito tout bagay ki t ap swiv li, li pa pral nan lanfè, li pa pral ni nan paradi. Ebyen, e sa fè ke mwen menm avè w, nou bezwen chanje, nou bezwen mennen yon lòt vi, nou bezwen mennen yon lòt konpòteman. Tout moun ki di li se moun Kris, tout moun ki di asepte Jezi, tout moun ki di dakò pou mache avèk Jezi, E li dwe chanje vi li. An nou gade Jozye premye pou nou wè. E nou vin gade gen de moun ki legliz ki pa gen bib. Eske moun sa li menm lap ka mache selon la volonte de Dye? Non, se ke lap vreman difisil pou yon moun konsa ta kapab fè volonte de Dye. Paske pawol la di avek Jozye. Jozye sipoze li liv la lajounen kou lannwit. E se jisteman pou l mennen bak li byen devan Bondye, Jozye premye, vèsè 8, fòk pawòl Bondye a nan bouch ou lajounen kou lannwit pou w konn sa Bondye vle, epi tou pou w ka mache dwat devan Bondye. Men nou gade gen anpil moun ki legliz yo gen gwo telefòn, se vre, yo gen gwo tablèt, se vre, w ap wè lakay yo gen gwo televizyon, se vre, w ap wè lakay yo gen sa ki rele òdinatè, se vre, men malerezman ou pa wè l gen yon Bib. Ou wè l pa gen yon bib. Li pa vin nan etid. Li pa gen tan pou l vin nan etid. Li pa gen tan pou l vin nan fòmasyon. Men kòman w ap fè fòme? Kòman fè ou ka konn sa Bondye vle? Ou pa gen bib. Bon malgre ou gen bib la nan men w, ou pa konprann li. Ebyen frè m yo, nou bezwen lapawòl de Dye. Hein nou bezwen la parole de Dieu e pou nou chanje e map di w vrèman e a profesi yo deja ap akonpli pa rete anpil a profesi ankò pou Jezi retounen men se devwa nou pou nou len pa choute sou lòt pou nou len pa voye sou lòt men se devwa nou pou nou tout pou nou len ankouraje lòt kote m fèb la ou sipòte m e kote w fèb la tou m sipòte w M pa gen dwa moute sou rezo sosyo. M pa gen dwa moute sou lezond. Ap tire sou ou, ou ap tire sou mwen. Pa bliye, nou tout ap travay pou yon sèl mèt. Ou menm ki gen plis konesans, e se kole bò kote m pou ban m konesans, epitou mwen menm pou m ka arive pi lwen, menm jan Prisil avèk Akilas te fè pou Apolòs. ki te manke konprann batèm lan, sèl batèm Jan yo te konnen, men lè Prisil avèk Akilas vin kontrave l, yo vin esplike y sa ki rele batèm Sentespri a tou. Wè, se ke yo fè, yo ogmante l, men se pa lè m ap choute sou ou, se pa lè m ap choute sou mwen, men se yon lè an nou kole zepòl, an nou ini sa nou konnen yo, epitou pou nou lage y pou pèp la. Epitou mwen menm m va benefisye, e ou menm ou va benefisye, Bondye va beni nou. Ebyen, se menm jan ke lapawòl de Dye pran pou l di, e selon Sòm 119 vèsè 105, Pawòl ou se yon chandèl ki fè mwen wè kote m ap mete pye m, se yon limyè k ap klere sou chemen mwen. E w ap wè, ou menm ki pa gen Bib pou w li lapawòl de Dye, w ap wè ou manke anpil bagay. ou dwe gen bib, ou dwe gen liv chan, ou dwe vin legliz, nan answen, ou vin nan etid, ou nan fòmasyon, nan lekòl jou dimanch, wi chante a bon, men nou pa dwe rete senpleman rete sou chante san lakonesans, pase Oze 4 vèsè 6, Bondye pa di pèp la peri paske yo pa konn chante non, ni paske yo pa konn priye non, men di yo pa gen lakonesans de la pawòl de Dye, pase kreye legliz la, Legliz primitiv la te chita sou 3 bagay ki te pi gwo, ka gen lòt toujou wi, men li te chita sou 3 gwo bagay, se te ansenyeman, se la kominyon, epi tou dezyèmman, twazyèmman, la priyè. Sa di yon kretyen pa ka viv san 3 bagay sa yo. Fòk nou lapriyè, fòk nou kominyen, e fòk nou Ou viv dan lansenyeman. Paske map di w sa, Jezi pa lwen retounen e lap retounen. Ou prepare, lap retounen. Ou pa prepare, lap retounen. Men pa bliye lanfè pat fèt pou mwen menm avè w lòm. Selon Matye 25, 41. Men ou konnen, advèsè a, se pou li lanfè te fèt, men se li k pase pran anpil moun li pral avèk yo nan lanfè. Ebyen mwen menm avèk ou, nou dwe fè tout efò, tout sa nou kapab. E se jis pou nou prepare pou nou gon lòt vi. E pa de ap gade nou sou latè pou yo wè nou se pa yon moun k ap viv selon prensip de latè men n ap viv selon prensip peyi wa ki nan syèl la paske nou se sitwayen peyi wa ki nan syèl la. Nou nan yon tè etranje, nou se yon pasajè, nou se yon peleren. M ap di w sa, yon moun ki depasaj nan yon peyi, li pa fè tout byen l ladan l. Yon moun ki depasaj de yon peyi e pa antre nan politik peyi a paske se etranje li ye. Ebyen mwen avèk ou menm si wè w dan latè, menm si wè w dan lemond, labib di nou pa lemond pou sa. N ap viv dan lemond men nou pa lemond. Men an nou fè de bagay paske lapawòl de Dye di nan Matye 5 vèsè 13 a 14 nou se sèl nou ye. Anpil moun di pou sale lemond men pa pou sale lemond non pou ba lemond gou. E son limyè pou nou ye pou nou klere le mond. An nou klere. An nou klere devan tout moun. Pou yo wè moun nou te ye yè a, nou pa li jodi a. Epitou pou nou fè Bondye plèzi.